Jodi a mwen pote pou nou yon bon panse, yon bon sijè, yon bon pawòl ki kapab ede w. Sa m vle di w nan lavi sa a? Se Renel TV Promo ki rive lakay ou. Jan w konnen l deja, ki se referans pou tout bezwen w yo. Nou la pou n sèvi w, nou la pou n ka fè piblisite pou ou kèlkeswa maryaj, kominyon, sa l ye a Renel TV Promo la. Maten an nou rive lakay yon bèl joli miyòn, yon bèl zo poul. Maten an e Renel TV Promo pote yon bèl panse di jou. E pou nou menm m panse ke E li menm li pwal di kisal panse de panse ti jou sa. Rete branche nap tounen. An menm tan nou pran ti poz sa wap gade ansanm avèk mwen Citadelle Citadelle chérie peyi Dayiti fè premye mèvèy du mond ebyen pa bliye pa bliye menm janm pa bliye Haïti chérie Citadelle. Nou sòm de retou nou sòm de retou e bonjou Marie Nadège Kenel. Bonjou Enel TV promo. E koman ou ye, koman ou santi ou, koman ou pase nwit ou, tout bagay anfòm pou ou? Trè byen, gras a Dye. E byen, ok, èske ou pa ta renmen salye yon zanmi, yon fanmi, yon paran, jis avan nou kòmanse?

Kèk moun ki pa konnen li bliye non yo. Ebyen panse di jou pou ou menm kap gade Enel TV pou mou maten an e ke la vi et une lutte don la mò se kan on ne lutte pa. La vi et une lutte don la mò se kan on ne lutte pa. Sa se premye panse. Dezyèm panse. Du jour, pou nou menm, maten an, ki sa l ye? Après la lutte, c'est le lutte. Après la lutte, c'est le lutte. Medam, mesye, n ap tounen, n ap di w kòman sa. ye. Wi e zanmi mwen yo nou retounen e Nadège kisa w panse de panse sa la vi et une lutte dont la mort se kan on ne lutte pas.
Bon sa m panse, bon lavi nòmalman lavi se yon lit. Toutotan w ap viv e fò w lite, lavi se kòm yon konba. Toutotan w ap viv fò w lite, fò w konbat paske se sa l ye. Pou w rive yon bagay, pou w atenn yon bi fò w lite, fò w konbat. M konn tande granmoun di tou nan menm sa w di a, toutotan tèt pa koupe nou espere met chapo nan tout sa, ou konprann. Pandan ke w ap viv, fòk ou toujou lite, bat pou w e travay pou w reyisi, pase toutotan w ap viv, se nòmal pou w, se nòmal pou w, pou w lite pou w reyisi avèk objektif ou. Se sa m panse. E byen medam medmwazèl sou mesye si te byen avèk Marie Nadège Kinel ki ba l opinyon pa l e ki sa l panse de Panse di jou sa. E ou menm tou kote ou ye a, pandan wap gade nou an, panse a sa vrèman, ba l opinyon pa w, ou ka ekri anba kòmantè, like, abòne, e pou nou kapab avanse. E se sa l ye vrèman lavi a son lit, fò lite, fò lite. Lite jiskobou pou kapab rive. Se pa kòmansman ki konte men se finisman. Se sa. Se trè byen felisitasyon. E e kounye a kisa w kapab di m de panse sa? Aprè la lit, sè le lit. Aprè la lit, sè le lit. Kisa w panse, kisa w ka di a moun k ap gade Renel TV Promo?
Aprè la lit, sè le lit. Bon sa m konprann de panse sa, m panse aprè ke w fin lite. Aprè ke w fin lite m konnen aprè se wap jwenn viktwa kanmenm. Se delivrans ok. M panse ke wi se sa. Aprè la lit se la e aprè la lit se le lit aprè la soufrans se delivrans. Wi lè w wè tout otan w wè l pi fè nwa. Se jou l ap jou. Se jou, lè sa li pral fè jou. Epi m konn tande tou e biblikman pa gen priyè k pa gen amèn. Sa vle di lit la se kòmsi m ta di se priye w ap priye, ou konprann sa m di w lan? Epi apre w fin priye, epi kanmenm fò w di amèn. Se menm jan tou apre w fin lite kanmenm fò w abouti avèk viktwa. Se konsa m panse l.
Sa vle di, si m ta vle ajoute. Menm si w wè jounen jodi an yon moun kapab ap imilye w, ap fè w soufri, maltrete w, espere ke demen tèt ou ap leve kanmenm sa pap rete konsa. Paske lavi sa m kwè ke se fòk ou soufri pou kapab rive menm. Fòk ou veki esperyans nan lavi sa.

Le grand Marcelin, Angeline, kòman nou ye nan kay la? Le grand Eric, ciao ciao, zanmi mwen yo, pa bliye pase nan Renel TV Promo pou nou kapab devni yon bon atis, pou nou aprann e konprann avèk Renel TV Promo. Pa bliye like, kòmante, ret branche! Wap gen yon dènye mo? Kite komantè ou.
Ha bel bagay kite komantè ou ha ha ha gen bagay. Sa yo mwen di w abone like kite yon komantè mesi zanmi pam yon lot pwochen fwa Rena TV pou mwen renmen w.
Frè m, sè m, zanmi mwen yo, pèp ayisyen, nou menm k ap viv nan peyi etranje tankou, Brezil, Chili, Sendomeng, an Frans, Kanada, Etazini, ou kite Ayiti lontan, ou sipoze gen yon prensip pou a. Dòpte pou viv paske bouske lavi pa fasil chèche lavi nan panye banbou pa fasil ebyen koute ti konsèy sa ak Renel TV promo ki se referans tout bezwen w yo.
Nou di Bondye mèsi paske nou dòmi nou leve nou respire bon souf lodè espirant de Dye nou dil mèsi pou sa jounen jodi a ke nou pwofite okazyon sa pou nou kapab ban nou kelke ide kelke konsèy etan done ke nwa Etan done ke imigran ayisyen kap travay nan Brezil nou kite lakay nou Ayiti, nou kite Pòtoprens nan Nò, nou kite Machan Desalin plizyè kote nou vin Brezil. Men nou vin chèche lavi, bon m vle di nou ke pou nou kapab fè anpil pridans, mete nan tèt nou se travay nou vin travay. Nou pa vin fè pou mal, ni rayi frè parèy ou, tankou ti nèg nwa, pitit sòyèt, nou son sèl nwa, yon sèl nasyon. Rayi ayisyen rayi sew la paske nap viv menm kote nou ta vle wè mal pou li ou pa vle wè byen pou li o kontrè si nou ta wè yon ayisyen tonbe an nou prèt pou nou edel pou nou level bal le bra youn tap soufri lè nap travay 2 ayisyen 3 ayisyen ap travay menm kote se pa wè di lòt la pa Byen travay wap pral di patron sa pouw kapab kanpel kasel nan travay li okontrè toujou bat pou konseyel pale byen etan done ke nwa nou ta wè yon egzanp de sak pase rive jòj fluod sak pase nou wè yon kesyon de rasis nou wè gen blan plizyè peyi kanpe pou kapab defann sa rasism ebyen konsèy pam pou nou an nou. Bat pou nou fè plis respè, plis pridan. De fwa, ann nou trè obeyisan a lalwa, ann nou obeyi a chèf, a patwon n ap travay.
Se te yon mesaj Grenèl TV Promo ki est la référence de tous vos besoins Medam mesye abonnez vous à ma chaîne de Grenèl TV Promo.
Abòne, like, kite yon kòmantè. Mèsi zanmi pam. Yon lòt pwochèn fwa. Genlè TV pou mwen renmen w.